Mezanmi mezanmi m fèk pran yon news la ke Blondine avèk Florence still zanmi lèm t ap gad comment sa tande gen yon comment mwen te wè yon moun di ke moun sa yo still zanmi yo pale an kachèt mezanmi ann swiv toujou ann gade gen bagay gen bagay sa w pral wè la se Florence ki byen kanpe avèk bèl cheve l nan tèt li l ap byen pase nan moman an la wè Florence Florence gon aparans bon an menm tan tou moun sa yo te toujou zanmi depi lontan yo di ke se Florence ki t ap bay Blondine biznis nou p ap tèlman antre nan bagay sa paske m gon ti video k ap vini sou m preske klo gon kote. Blondine te live Florence monte anba live la e Blondine di Florence m renmen w anpil e bòs mwen w ye m renmen w anpil aparamman sa ta sanble ke se Florence kap bay Blondine biznis but si se mwen kap baw biznis nou di nap fè yon bif nou ka fè bif la pou nou fè lajan but jan map gade bif la bif la sanble li plis ke zanmitay ke se yon bif amikal sa vle di se yon bif an zanmi wal gade la Nou pral wè yon lòt foto ki pral monte la, sa se foto Blondedy Ferdinand ki ta byen pase avèk yon bèl Rad sa yo tou n ap jwenn yo sou wèbsayt mwen an, rad sa yo se rad milyonèz, fanm a kòb. Mezanmi, bagay sa yo n ap gade la a, bif sa mezanmi, se yon bif ki, se yon pen ki mele, melanje avèk sòs pwason, yon bagay zo kraze nan bouyon, bagay tèt kale. Bon, an menm tan m ap pale avè w la la, Blondy lage videyo l la deja, pa Florence lan nan wout, ta sanble pa Florence lan pi pwofesyonèl ke pa Blondy an. E sa m wè, daprè mwen menm. Si chawony yo te entèlijan, yo ta dwe gad grèf ki nan tèt Flo a. Se yon moun ki gentan di manzè kòman foto a fè wi, li kouri fè l pou l ka di Flo ap kopye l sou li. Bagay m ap di Flo gen yon trèt nan sen li, nan baz li, nan zanmitay li ki ap mete tout bagay li yo deyò pou dekouvri. So, si Florence ta gen yon moun nan gwoup li kap fè sa, se yon sans pou enemi an ka kanpe an tèt. Flo si se te yon atis ameriken yo tap use ticket magazine yo gen yon sousou kap travay avèk yo ki fè manzè wè foto w yo epi li kouri al gade. Mezanmi se konsa l ye, e pa sa, se konsa l ye. Lè ap kopye sou lòt. But Flo plis pwofesyonèl ke Blondy. Daprè mwen menm. Paske Flo nan biznis nan biznis cheve, rad, other stuff li ladann anvan. Pa Blondy a soti 19 desanm ou voye mande pou meto 20 desanm sa deranje kounye a ou tout moun sou ticket but wap still pa gen palmarès. Wow. Fanatik Blondine yo tape Flo la, yon bèl frap, yon bèl frap. Yo di Flo pa gen palmarès. Bon, bif sa, se yon bif k ap rive lwen, ki ka rive lwen, ki ta sipoze rive lwen. Yon bif tèt chaje, yon bif meli melo. Li mesaj yo mezanmi, gen bagay, gen bagay. Bagay dèyè bagay, bagay sou bagay, bagay avèk bagay, chaje bagay. Gen bagay mezanmi. O, gad yon bif! Pa Blondie an soti 19 desanm, nou wè sa deja. Tout moun konnen se pa kopye Flo kopye. Dayè e Flo yo chwazi mete sou ticket magazine nan. Si yo te vle yo tap pran Blondedy. Mezanmi ann gad foto medam yo ki sou ki deyò pou Christmas la pou n di sak ta sipoze sou ticket. Lè map gade pa Blondie an map analize l li plis sanble yon ti komik. Lè map gade pa Florent an mekòp la byen achita, tout bagay sou li byen an bon m paka di w anyen anfen tout bagay byen kòrèk nan pa Blondie an so Tout bagay byen kòrèk An map ranje bouch mwen Tout bagay byen kòrèk nan pa Flo an Pa Blondie an parèt an ti komik So si si gen pou mete sou Ticket Magazine Se Florence m tap pran So daprè mwen menm Florence genyen batay sa Florence 1 zero toujou So mezanmi se la map kite nou Poun diskite Gade foto yo byen Dim kiyès ou ta wè ki ta sipoze merite Ticket Magazine nan Kòmante epi like Epi pa bliye abone a chanèl la si w new Epi gen plis bagay kap vini Nap fokis Nap travay Epi map kite w avèk de twa mesaj fanatik yo voye pou Blondina Florence.
Pa fin fèt menm modèl but se menm still ok menm men foto ka fè pale anpil la so daprè mwen menm moun sa yo like yo nan yon pale si yo pa nan yon pale si konnen gen yon moun jan yo te di a ki zanmi lòt kap pote ale kap pote ale ok so m swèt moun sa yo se buzz yap fè pou yo ka gen views pou yo ka fè moun pale de yo pou yo ka fè plis lajan nap rete tande pou 2020 an map toujou pote pou nou rete branche ok map dil e redil ankò nou vrèman pa konnen kòman pou n jere kèk bagay. Why nou vin jistifye nou la menm devan moun eske nou pa granmoun nou vrèman pa gen sak rele diplomati an lakay nou ditou ak bon jan kapasite poun meprize nou plis nou poko ka taktik kèt moun pou pou fè nou ba yo bon pale plis nou bèlè grandi wi I don't care entèl blòk mwen baby nou konn pa gen tanperaman sousou a di tou sak deranje l la fòk mwen di l so si mwen ap bege konsa se paske ekriti a parèt piti so m oblije pran san m pou mwen li l of kòs mwen konn li m konnen nou pral di mwen pa konn li lè w ap gade 2 moun sa yo lè w ap gade 2 moun sa yo paske m pa renmen youn so jan w ta ekri la konsa m ap li l pou ou paske m abòne a Mendel ki fè m konnen moun sa yo Blondedy parèt jèn jan parèt plis geto Ayiti yo tandiske Florence fè plis fanm li pi rase so. Elit ki konn sa lan viti so ou pa abone ansanm avè yo but wap still pran zen an sou mendel wap still gade yo wap still pale de yo se sa ke ou pa konprann nan ok so sa pou nou menm kòmanse sa vle di anblo vle di pi jèn jan li plis sanble fanm geto ke florans bon eske ou konnen jan wè moun nan parèt sou rezo sosyo se pa konsa li ye natirèlman sispann bat pou nou like bagay yon moun san ke nou pa konnen kòmantè sa touyem nèt loll lòt la genlè mete poud bebe apa uhmm uhmm tou blanch So mezanmi, ayisyen pap mankew, yo te gentan wè uhmm uhmm entèl te tou blanch. So, m la pou m wè rès di an 2020 paske ap gon bagay kap di yes moun sa yo ap pale ap pale. Map rete branche e si w poko abone ansanm avèk chanèl la, abone pou nou te ka konnen plis zen sa kap pase sou rezo sosyo, map toujou pote sa kap pase sou rezo sosyo pou nou, bat de blon de di de tout bagay. Si w poko abone ansanm avèk chanèl sa, fèl ou pap regrèt my love. Ann fin li rès mesaj yo. Sa di konsa, eske medam yo ap ba nou nan kòb ya fè a? Mwen t sa se youn nan pwen mwen te vle touche, ok? Paske imajine w, lè medam yo a fè sa, Blondedy fè yon mizik, li li pale avèk Florence, ok, li la fè kòb sou li, mizik la tout moun ap gade l tant ya fè kòb sou li, tant moun ap konnen l, tant ya fè kòb sou li, epi ou menm menm, so wap vin joure pou Blondedy, wap vin joure pou Florence, eske Florence peye w? Non, men kounya Florence fè youn ke li reponn Blondedy, tant moun pral gade l se tant kòb ya fè. Medam yo se kòb ya fè, sispann joure pou yo. Paske wap ba nou nan kòb la m pa vle nou fè sa depi m al anba yon pòs banm moun ap joure pou blondedy moun ap joure pou florans m santi m nève paske ou pa konn lè moun yo te zanmi lè moun pou sa like yo jis di men poukisa yo men poukisa yo pa zanmi men ou pa konnen si se reyalite ou pa konnen si se pakèt bòz ou jis ap joure pou yo kijan wap santi w lè w vin tande ke blondedy pa blondedy ferdinand byen ansanm avèk florans kijan wap santi w bann fanatik malad sa yo ki toujou ap joure pou moun sa yo sispann joure pou moun sispann achte poste pou moun Tan sa wap joure pou moun nan like ak entènèt sa wap joure pou moun nan pran entènèt sa fon bagay ansanm avèk li eseye fon bagay ansanm avèk eseye kreye yon bagay kap itil ou ansanm avèk paske tou lè 2 moun sa yo gen biznis imajine ou mwen menm kap joure pou li a mpa gen on biznis mpa gen anyen menm m nan benyen chen ou menm kap joure pou li a ou nan benyen chen ou pa nan anyen menm ok moun sa yo gen biznis yo yap antre ti kòb yo yap travay avèk tèt yo ou menm kap joure pou yo a li 11 heures di swa wap gade live yo pou al wap gade pòs yo wap joure wap dòmi byen ta 2 heures di maten ou pral leve pou al travay avèk 4 heures nan fredi a. Yo menm yo ap nan kabann yo e y ap travay ansanm avèk tèt yo. M di nou, sa se fason m vle di nou, sispann joure pou moun. Lè w pa konn moun, pa joure pou li. Men vrèm, nou vrèman konfyouz la, nou pa ka konnen kiyès ki fè foto a avan, kiyès ki fè l an dezyèm, kiyès k ap kopye, kiyès ki p ap kopye. So, m bay opinyon pa m e mwen li kèk kòmantè pou nou, pou nou pa di, an, se manti m ap fè, se sesi m ap fè, se sela m ap fè. Kwè m si w vle, mwen sispèk de moun sa yo nan pale kanmenm, kanmenm. So, si yo ta pale, yo ta vin di pèp la ke yo pale. So, mwen ta vrèman kontan, jan mwen te di a, pou tout moun ki toujou ap joure yo Sa tap bèl anpil anpil anpil. Gen yon kòmantè mwen te wè yon moun te di Moun sa yo genlè pale byen an kachèt epi fè sanblan an piblik pou biznis yo mache mwen kòmanse ap poze tèt mwen kesyon sa tou enposib tout bagay yo twò sanble sa se yon pur verite my love ou bay la sa se yon bon bagay ou bay la yes gen moun ki di yo pale an Pu yo pale an prive e daprè mwen menm sa se wi ok mwen tap fèmen dezyèm poum di wi paske bagay yo twò twò twò twò sanble yo toujou lage foto yo menm lè nou menm fanatik malad yo mete yon ti sans nan sans nou ok avan nou joure pou blondedy avan nou joure pou florence mete yon ti sans di depi kilè foto sa fèt depi kilè pa blond lan fèt depi kilè pa blondedy a fèt avan nou vin joure paske moun yo fè bagay yo twò sanblan youn ta lage jodi youn ta lage demen lè yap lage foto menm jan konsa yo lage li menm jou Apre sa yo gendwa lage yon inèd tan apre, yon dezèd tan apre. Fanatik malad mwen yo an m di nou sispann joure ok sispann joure. Nou ka wè la kòmantè ap pase map ba nou ti tan pou nou li li. Gen yon kòmantè mwen te wè yon moun te di sa yo genlè pale byen an kachèt epi fè sanblan an piblik pou yo fè biznis yo mache.